Mentnan, lòt refòm ki ekstrèmeman enpòtan, ki tout osi lye avèk sa m sot di nou an, se refòm o nivo de la sekirite sosyal. Kisa sa siyifi? Nou genyen plizyè enstitisyon ki rantre nan sa n rele sistèm de sekirite sosyal peyi a, kil saji de ona, OAVCT, konpagn. e pansyon sivil eksetera gen yon bann enstitisyon ki rantre e jodi a la enstitisyon sa yo yo menm ki ladan yo pafwa ki ta dwe ap jwe wòl nòmatif ki ta dwe mete nòm pou kòman bagay yo fonksyone anpil fwa yo rantre nan sa n rele operasyon An nou kanpe sou kesyon aspè operasyon an pou n pale, pa egzanp, yon enstitisyon ki merite modènize, an n sispann fè menm ti bagay ke n ap fè depi ventan, trantan, ki pou pèmèt non sèlman yon ansanm de moun anrichi yo nan kesyon koripsyon, men yo pèmèt tou peyi a pa avanse. Se sa n rele OAVCT. Ou avesete nou panse ke nan lè modèn ke nap viv jodi a la, nou dwe retire ou avesete nan operasyon chak jou sa yo ke nap fè. Tankou jan li ye nan yon peyi ke yo itilize Kebèk. Kebèk, pa egzanp, si sak la, sa yo rele ke sèvis ki okipe l dotomobil e asirans la, li plis jwe yon wòl nòmatif. ki ke li mete ansanm de prensip, ansanm de baliz pou l di tèt li, men pou kòman ke moun dwe fonksyone nan sektè a. Byen antandi, ou peye yon kòb ki ba w yon asirans de baz, yon asirans de baz ki pafwa pa ka renouvle e byen. ke w bezwen an e ki pa ka renouvle tou ou di mwens peye depandaman de aksidan ke w fè a. Se sa k fè ke yo mete yon ti montan de kapab di fòfetè ki pa lou, ki pa gwo, ki pap fè w mal men yo di tèt yo si w bezwen repare byen an e si w bezwen ranplase byen an ou prale oprè de yon konpani dasirans prive. Ebyen kisa k fè, yo menm yo jere sistèm nan, se yo k gen enfòmasyon yo, yo konekte sistèm yo avèk sistèm de sekirite peyi a, polis nasyonal, nan ka pa nou an l ta dwe sèvis sikilasyon, e ki pou pèmèt ke yo rann enfòmasyon sa disponib bay konpanyi dasirans yo e ki yo menm detèmine montan ke w ta dwe peye an fonksyon de pwofil ou. Si w se yon nèg ki fè anpil aksidan, asirans la gen aksè avèk baz de done OAVCT a, l ap konnen ke hey, misye se yon nèg ki fè anpil aksidan tout tan, kidonk misye dwe peye plis. Si w se yon nèg ki pran anpil kontravansyon, ou se yon nèg ka risk, l ap peye plis. Mennan, sa pral fè 1. Pèmèt ke ou menm ou gen yon lòt konpòteman lòske w ap kondwi, paske non sèlman ou pa vle fè aksidan, men ou pa vle ke asirans ou ogmante lòske ou pral renouvle kontra a. Kidonk, OAVCT jodi a ta dwe retire tèt li nan kesyon asirans veyikil, peye moun yon ti bagay fòfetè jis pou kapab itilize sèvis la, mete yon gwo baz de done kote ke yo kolekte ansanm de enfòmasyon ki genyen sou chofè a, sou veyikil la, sou aksidan ke veyikil la fè, sou kontravansyon ke w pran, e tout enfòmasyon sa yo disponib nan yon baz de done kote ke konpani dasirans la kapab itilize l e pou l detèmine pwofil moun yo e se sou baz sa a ke yo pral asire asire byen w la. veyikil, asire ou menm ou menm ki endividi a, e k pral pèmèt ke an ka daksidan pou ke ou menm ki endividi, pou pa gen twòp pwoblèm sou tèt ou, madanm ou, mari ou, pitit ou, pou pa yo peye po kase a. Yn fwa aksidan an fèt, depandaman de kouvèti dasirans ke w genyen an, li kapab, si sa yo di an anglè a, full coverage, y ap kouvri ni ou menm, yo kouvri moun ki. ki nan aksidan avè w, e ou ka menm ale ba w yon sètèn kouvèti pa rapò avèk moun ki bò kote w, e genyen k ale menm jiska sa n rele vwati de ranplasman, ou di mwens sa se lè machin ou an pàn, ou di mwens pou fè aksidan li nan garaj, e sa k rele total lòs la, gen de seri machin ki pa ka nan sikilasyon ankò, depandamman de prim dasirans ke w genyen an, li peye machin nan pou ou sou tach la kredi, oubyen l achte yon machin nèf ba ou. Tou sa yo se de bagay ke leta a li menm li pa an mezi pou li fè. Si nou pran OAVCT a, nou fè OAVCT jwe misyon sa a nòmativ e pèmèt ke konpani prive yo rantre nan biznis la, byen antandi OAVCT dwe mete tout baliz yo pou ke pa gen abi ki fèt nan kesyon monte tèt nèg prim dasirans yo. Tou sa yo se de gwo refleksyon k pou fèt e jiska dat an 2025 refleksyon sa yo pa janm abouti paske se pa janm priyorite leta. Se petèt yon okazyon pou ke dekrè ki te an preparasyon, aranjman ki te la depi nan ministè dè finans depi 2015 retounen yo retire yo nan tiwa adopte yo pa dekrè e pèmèt ke Nouvèl administrasyon k pral vini an, li deja jwenn yon ansanm de bagay ki deja ateri e li pral avanse pi rapid. Lòt enstitisyon ki mande pou fon gwo refòm ladan l se rele ona. E aktyèlman direktè ona a, ansyen direktè ona a, misye nan prizon pou dè kesyon de koripsyon eksetera. Se de bagay tèt chaje. Mentnan. Nan tou lè peyi di mond, ona se yon enstitisyon finansyè, se yon konpani dasurans ke li ye. Li ta dwe fonksyone nan itilize menm nòm ki egziste nan tout enstitisyon prive ki ap jere asurans. Ou ta dwe gen de moun k ap fè aktyarya, gen de moun k ap kalkile risk, gen de moun k ap gade ki kote pou envesti. Lajan sa a, se pa lajan leta li ye, se si pou san ke Moun ki ap travay la peye, si pousan antreprenè ou di mwens antrepriz la peye, 12 pousan sa ale nan yon kès. Pa gen ankenn enterè pou ke leta ayisyen, nan yon lojik de koripsyon e de gaspiyaj itilize lajan sa nan tout kalite pwojè ki pa menm gen sans e lajan ap gaspiye. Men kisa ke Ona ye. E poukisa mwen di ke ona son enstitisyon finansyè? Rezon an senp, mwen menm m ap travay nan yon antrepriz prive, m peye 6 pousan, antrepriz la peye 6 pousan pou mwen, e 12 pousan lajan sa yo dwe mete l yon kote e ki pou pèmèt ke lè m pa gen fòs pou m travay tankou jan yo di nan piblisite yo, mwen kapab. ap tann ke leta ap voye on chèk pou mwen lèm nan sitiyasyon de vyeyès ebyen piske chèk sa gen poul vini gon bagay ki rele an ekonomi ki rele enflasyon ki gen posiblite poul manje valè lajan an avan ke ou rive jwenn li ann fè ipotèz ke map kontribye 200 dola pa mwa. Men 200 dola pa mwa ona genyen pou l ban mwen pa egzanp lè m pral pran pansyon, m di 200 dola an di 1000 goud, m peye 1000 goud pa mwa men lè m pral pran pansyon ona gen pou l ban mwen 5000 goud. Ebyen pou ona ka jwenn kòb sa gen 2 mekanis jiska 3 menm ki dwe egziste. Dabò fòk genyen anpil djòb k ap kreye dan le sektè prive ki pou pèmèt ke fon an toujou alimante men sa ki pi enpòtan ki e li k fondamantal la, fò ke enstitisyon ki rele ona a envesti lajan dan des aktivite ekonomik ki pou pèmèt ke l jenere pwofi, e pwofi sa a dwe siperyè pa rapò avèk depans li yo, non sèlman depans de fonksyònman l, men lajan ke li dwe retounen bay kontribyab la paske msye, madanm sa a fè 20, 25 an ap kontribye. Kidonk, refleksyon k dwe fèt yo, envestisman k dwe fèt yo, Fòk se de envestisman ki pa gen gwo ris e fòk se de envestisman ki pote de sèy de rantabilite a trè elve. E se sa k fè ke li ekstrèmeman enpòtan pou ke refòm sa fèt. Men pou refòm nan fèt fòk ke nou al revizite lwa yo dabò, retire pouvwa ke gouvèneman an genyen pou l ap nome nenpòt ki endividi ou bi di mwens nenpòt ki gwoup politik ki bay li. Li pa la pou vin refòme enstitisyon men gade kòman l kapab itilize enstitisyon sa pou yo kapab fè kanpay politik yo, kapital politik yo pou ke y ale nan eleksyon. E se sa ki bay anpil pwoblèm nan peyi a. Yo itilize ona tankou se lajan pa yo. Mentnan pwojè lwa sa, si gouvèneman sa ta enterese, se ta gade kòman ke yo kapab modifye l e nominasyon direktè jeneral ona, Li pa dwe on senp desizyon ke Prezidan da Repiblik la pran sou baz rekòmandasyon de de nèg politik. Rezon an senp, se pa gouvèneman an ki bay lajan an, se popilasyon an ki ap travay, se antreprenè yo ki kreye richès, ki kreye travay, se yo k kontribye l, e lè nominasyon ap fèt, yo youn pa antre ladan l. Byen antandi, mwen pa di fòk nou rantre popilasyon nan nominasyon dirijan, paske se petèt sa y al nan eleksyon, men nou kapab chache, M pa reflechi avèk sa yo di a, ki mekanis ki kapab pi koyeran ki pou pèmèt ke yo nome de moun ki plizoumwen solid, menm jan l ye nan brh ou bnc. Bon, rezilta bnc yo pa vle di ke li bon ke sa non, men n tout moun sonje travay Guito Toussaint te fè e kòman bnc te monte kòm pami 4 premyè bank ki gen nan peyi a. Kidonk, lajan sa a ki pa lajan leta, m ap konkli sou sa,

Si w pran yon ansanm de bagay sa a, e sa m ap di a la a, li osi valab pou yon lòt enstitisyon ke pèsòn moun pa janm pale de li, yo pa janm mande enstitisyon sa kont, yo pa janm fè odit sou li, ki rele pansyon sivil. Pou yo ta gade, hum, ki kantite kòb ki gen nan bidjè a? Ki kantite kòb ki gen nan pansyon sivil? E lè w byen gade, Leta ayisyen, anpil fwa, li plis itilize lajan bidjè a pou peye pansyonè yo. Mennan, pèsòn moun pa konnen. Ki kantite lajan ki genyen nan fon de la pansyon sivil? Li ta enteresan pou ke yon odit fèt. Lè n gade tout refòm sa yo, ou menm k ap swiv la la, k ap tande, byen antandi, ou gen dot enstitisyon ou ka panse ke ta dwe rantre nan kesyon sa a tou. Li pral pèmèt ke nou amelyore kouvèti sosyal popilasyon an. Mètnen lè w fin mete yon sistèm konsa, leta bay moun nan pansyon sivil, leta bay moun nan ona, leta ranfòse ou avct, e sa pral pèmèt ke piske konpani dasirans yo pral bokou pli fò, moun, endividi ap gen posiblite pou ke yo pran dè prim dasirans prive, non sèlman pou lavi yo, pou yo kapab kite de bon eritaj pou fanmi yo, madanm yo, pitit yo, mari yo, men yo kapab tou Prè de bon asirans lavi ki pral pèmèt ke, asirans sante padon, ki pral pèmèt li pwoteje tèt yo lòske yo nan sitiyasyon difisil. E dèke ou gen asirans sante, posibilite pou yo kapab peye e sistèm de sante a e lopital yo, enstitisyon de sante yo, y ap bokou plis an mezi pou ke yo bay sèvis.